Ap di tout pèp la. A pati de lendi, peyi a pral fèmen. E pa fèmen jan w wè ti vòlò te di l pa nan fèt la non. Nou menm, n ap fèmen peyi a. N ap di moun yo, sèvi a lòt. Moun ki gen yon sak diri lakay li, bay vwazin nan yon demi mamit. Moun ki gen yon galon dlo. Bay mach bay vwazin ou an demi galon paske ayiti pral fè nwa paske fòk ayiti delibere paske nou pa pral voye pitit nou lekòl avèk gaz chè a nou pap gen manje pou n ba yo nou pap gen anyen pou n ba yo n ap di Ariel Henry on twit ki te mete w la e pa nasyon an n ap di chimè yo Revolisyon sosyal la, se nou k pou fè l pou timoun k ap vini yo. Gade ti bebe k pa ka al lekòl. Manman yo p ap gen mwayen pou voye l. Pa gen lekòl gratis isit. N ap di nèg yo, Dènye tan apokalips la, 666, la mak de la bèt, nou p ap pran l pou n pa ka manje, Pou n pa gen bèl wout, pou n pa gen inivèsite, pou n pa gen dlo potab, fò n gen bèl kay, menm jan ak tout peyi yo. Pandan y ap vin ban m son Apokalipsis 766. Yo te pran Babekyou pou dènye dyab. Yo te pran Iska pou dènye Skòpyon. Yo te pran Matyas Pou dènye vòlò, n ap di yo dènye tan apokalips la, Desalin elit te chèf vòlò a. Lè Desalin kòmanse koupe tèt blan, blan yo di Desalin se kriminèl, blan yo di Desalin se yon ansasen, blan yo di Desalin pa moun, Desalin pa gen kè. Men yo bliye, lè yo t ap mete nou nan siwo, lè yo mete nou nan siwo yo fouye tou, yo fè fomi ap manje kalbas tèt nou, lè Desalin rekane pou esklav yo, Yo di Desalin son chimè. Nap di les talos unidos. Les Etazini. Kanada. Yo te gon chèn yo te met nan pye nou. Chèn sa yo fè nou fè 4 syèk. Nap travay pou blan. Nap goumen pou blan. Yap bat nou. Epi tou nou pa janm rekolte. Nap ti nèg yo. Babekyou se frè nou. Iska se zanmi nou. Matyas Gade, se zansèt nou. Paske yo gen menm koulè a Desalin. Yo gen menm koulè a Desalin. Yo gen menm koulè avè m. Paske m pa ka pale yo mal. Bon, lè m ranble yo vin la, yo pran Iskay ap bo l. Yo pran Babekyou ap bo l. Yo pran Matyas y ap bo l. Mwen menm, sa m genyen kòm nèg nwè pou Matyas pa vin dòmi lakay mwen? Sa m genyen pou Babekyou pa vin dòmi lakay mwen? Paske yo ble yo gen yon enterè nan yo. Lè m ranble yo vin la, blan ap bo yo. Mwen, Matyas, Babekyou, Iska, map mete yo domi lakay mwen, paske bleo paka gen enterè nan matyas, nan babekyou, nan iska pasem. Paske nèg yo e nèg blak yo ye. M toujou ap bay mesaj la, m di yo nan dènye tan nèg yap di chimè yo, se nèg sa yo pral delibere pèp la, se nèg sa yo pral etire pèp la nan esklavaj, se nèg sa yo, paske batay pa fèt a dan, Batay pa fèt a djòl, batay fèt a galil, lè nèg la ap tire sou ou tire sou li tou. Paske pou pèp la ka jwenn endepandans, libète Desalin te mouri a, yon revolisyon sosyal, revolisyon sosyal la. Madanm mwen pa gen dwa ap kite m pou yon plat diri. Madanm mwen pa gen dwa ap kite m paske m pa ka achte kilòt met nan bouda l. Madanm mwen pa gen dwa ap kite m paske m pa ka ba l sandal pou met nan pye l. M ap di nèg yo. Tout homme est un homme. Tout gason e gason. Aristide te di tout homme est un homme. Tout gason e gason. Depi ou pap travay ou vin pa gason nan kay la. Paske mwen menm kap travay la, map detounen madanm ou rapid. Menm lè madanm ou te serye, map detounen l paske map travay. Ou menm ou pap travay. Nap di yo, tout homme est un homme. Pa gen gason pa gen gason. Lèzetazini, ou pa ka di mwen klere pase nou. Blan dan jòn, blan san sousi, blan masisi, Ou pa ka di! Bon blan gen vòlò lakay li ap pale babekyou mal. Blan gen gang lakay li. Yo pa janm mete yo nan prizon. Yap pale iska mal. Yap di l t al vòlè magi. Bon e kilòt nèg yo nap chache? E pantalon nèg yo nap chache? E 4 syèk nèg yo mete nou nan esklavaj? 2 syèk sa a Madanm mwen pa ka manje. De syèk sa a, m pa ka travay. De syèk sa a, nou pa ka fonksyone. Ou fin touye Jovenel, li tap met 15 goud sou gaz la. Nou menm nou vin triple l. Yo telman triple l, pèp la pa ka manje. Pèp la pa ka fonksyone.

Nou pran sòl la nan men n. E m ap di tout nèg ame anndan peyi a, goumen pou nasyon pi pòv la, epitou pou non pèp, non nou, va soti nan listwa, menm jan ak Apralabò, menm jan ak Tousen, menm jan ak Desalin, m ap di tout nèg ame yo, jere Site Solèy, Lasalin, Bèlè, Tokyo, Solino, Matisan, Kafou, Kafoufèy! Jan America ap jere depatman l yo, nou menm nap jere depatman nou yo konsa. Nap voye Ariel ale, nap pran moun ki renmen peyi a, ki renmen chimè, ki renmen moun legliz, ki renmen katolik, ki renmen pwotestan. Chimè yo pa dyab. 2004, yo te voye Aristide ale poutèt chimè. Ameriken kite zam pase. Mwen menm Li voye zam ban mwen poukisa zam sa yo la zam sa yo la pou dechouke bèlè pou dechouke lasalin pou dechouke tokyo pou dechouke site solèy pou dechouke geto yo nou menm menm pou madanm nou ap kouri tribò babò Madanm nou ap kouri tribòbabò, nou pa ka voye pitit nou lekòl, epitou yo fòme nou a yon zam, yo di zam sa a pou nou goumen kont malere pou gran nèg yo. N ap di yo nan dènye tan apokalips 666 la, malere mouri twòp. E n ap di yo evare nou bloke la a, nou bloke lavi! E lè nou blokel la n blokel pou tout bon, vare paka ap bay gaz, pou gaz pral vann, san konbyen dola la, pèp la revolte, pèp la di non. E nap di tout machann, tout machann kap vann, nan kwa bosal, ki konnen panye sa, ka nouri pitit li nan dènye tan, nou di yo m relas pou yo, m di yo podyab pou yo, paske panye k nan tèt yo an, Pap ka nouri ni pou yo peye kay, ni pou yo voye pitit yo lekòl, ni pou bay tèt yo manje. M pa bezwen pale w pou yo ta va al achte menm jan ak grennèg yo ap achte a pou nou manje. N ap di nèg yo, kòm yo ame nou nan dènye tan apokalips la pou nou tiye malere pou yo, epitou pou yo al pran Dominiken avèk tout lòt nasyon vin mete la, nou di non. Desalin te reton lè l di non. Fòk tout esklav yo sot nan chenn nan mitan blan yo. Lame Napoleyon e pi gwo lame ki te genyen nan mond la. Lame Napoleyon an. Nou goumen a lame Napoleyon a epe. Malanje pa lo kounye a nou gen Galil nan men nou nèg yo ofri nou, nèg yo fè nou kado Galil, nèg yo fè nou kado lajan, nèg yo ba nou kòb pou nou kraze peyi avèk yo. Dènye tan! Nap di tout moun atansyon tout malere kap vann nan kwabosal apati de lendi tout malere chita lakay yo len sèvi a lòt moun ki gon gode diri sèvi a lòt la moun ki gen 2 galon dlo bay lòt la youn moun ki gon ti kòb li gen 2 men 100 dola 200 dola nou pa gen anpil kòb nou posede paske afriken nou ye moun ki posede 200 dola bay lòt la 20 dola. Menm lè son patat la mache paske nan jou kap vini yo li pral fè nwa tout bon paske apokalips la pral aboli apokalips la pral aboli nou menm nou pa nan bagay Andre Michel te dil pa nan fèt la epitou nou pral ouvè bay nèg yo vin pran gaz pou yo vann nou gaz la san 70 dola! Epi tou galon gaz la te konn ap vann 12 dola, 7 do, 7 goud. Lontan 7 goud wi m konn ap achte yon galon gaz sou Jean-Claude Duvalier. Sou Aristide, m kwè nou achte l a 7 goud. Oswa 10 goud, yon galon gaz. Jounen jodi a, ti mesye 2004 yo, ki t al antann yo a Martelly, epi tou vin konnen yo vin nan mitan nou pou yo fè bè yo, kounye a mande m, Kot Marjorie Michel? Kot André Michel? Wè, pandan ti mamit di a vin jwenn pi chè, André Michel kache tèt li. Marie Michel kache tèt li. N ap di nèg yo, dènye tan apokalips sa, nou konprann nou t al lekòl, nou fò tou, nou di yo si yo kapab, si yo kapab, kòm m tande yo mete yon cha anlè a la, yo konnen lontan sa, lè y ap antre nan geto yo, vin arete blòdè, E yon grenn nèg a yon baton arete nenpòt 6, 7 blòdè nan geto an, al fè yon dimanch avè l. Nou sèmante! Dènye tan yo te ba nou fanm, fanm sa nou tèlman renmen l. Ou wè zam nèg yo ba nou an? Se zam pou n te libere tout esklav ki pa ka manje. Se zam yo ba nou pou n fè Ayiti bèl menm jan a Sendomeng. Zam sa yo ba nou an, se zam Nap di Estados Unido. Nap di Estados Unido. Nap di la France. Nap di Canada. Kom yo di se chimè ki te pran la ri avan e nan jou kap vini yo la nou pral moutre yo sak Desalin nan. Sak chimè Desalin nan nou pap kite gaz la pase. Gaz la te mèt te vini nan bato. Nèg gouvelman an pa ka vin pran l. Fò ou dakò. Nap vini nou pa nan bagay gaz desann ankò se ariel ki pou ale epi tou pou blòdè chache filozòf ki gen konsyans filozòf ki renmen peyi a filozòf ki renmen esklav yo filozòf ki pa pral vann nou ba ameriken pou nou remèt li palè nasyonal nan figi pisans ameriken nan figi pisans lafrans nan figi pisans kanada Nap met moun pa nou epi tou poun di nou jere ayiti poun ka jwenn ti mamit diri a 10 goud poun ka jwenn ti mamit pwa 6 goud poun ka jwenn ti glòs lwil 2 goud poun e 1 goud nou sèvi madan bagay dola tout moun kap pale de dola se vòlè se masisi se lesbyèn Se sousou, paske nou menm an goud nou mache. N ap di nèg yo. Epi tou n ap voye yon dènye mesaj ba yo. N ap di yo nou dekouvri maladi a ba nou an. Maladi a ba nou anba chal la. Nou dekouvri l. N ap di yo, lè gen yon gouvèlman. Pa gon nèg ki ka vin vaksinen pitit nou depi ti bebe ankò. E vaksinasyon sa ap bay la, li bay gratèl, li bay tansyon, li bay sik, li bay gwo pye, li bay gwo grenn. Epi tou nèg yo di nou vaksinen ti bebe nou yo pou yo pa malad, epi tou enfeksyon pi rèd. Nou di yo, Esklav yo pa egare, esklav yo konprann. Bondye fè pitit li, li pa t voye l pou l al lopital chak jou. Pa gon pyebwa mwen pral lopital, pa gon pwason mwen pral lopital, pa gon bourik mwen pral lopital, se sèl nou menm yo fè nou tounen jaden yo avèk vaksen yo bay la. Depi ti bebe pou nou malad, Pou nou mouri, pou n ap bran grenn 24 sou 24 n ap di nèg yo esklav va p mouri. Yo mèt ap touye blan yo, nou wè sekrè a, nou konn konpliman an, nou wè pwogram yo, Aristide tounen, yo pi mechan, nou menm nou pi kriyèl. Bra kale! Bra kale! Bra kale nan tout peyi a leve kanpe pou n bloke 666 ti mesye san cheve yo, ti mesye san bab yo, ti mesye apokalips yo. N ap goumen kont yo Letènèl paske w te goumen avè yo deja. Wa Anbodjaba Satan site solèy! Ray!